Ayisyen ki ta dwe kontinye aji nan peyi a nan kad sèvis bay popilasyon, bay leta sèvis, jounen jodi a fize men si se zam pou nou kenbe nou di non nou pap kenbe zam. Gason bwat kap sèvi yon peyi, kap sèvi yon peyi byen konsa yo kraze bwat la men si nap fè reklamasyon kòb yo dwe nou, nou pa fè dezòd nap fè yon bagay ki jis men poukisa lapolis ap fè nou sa nou pa gen nou pa yon sip pou lapolis.

Gade koman yap tiye nou. Kama gade koman yap tiye nou nen pou tout kote. Keskòf. Mesye nou pa serye. Nou pa serye mesye. Yap vann nou tankou ti kabrit. Bann sanwont. Pa janm peye yo gen paran kap di jis kounya yo poko pran kanè pitit yo lekòl e lekòl pral ouvè e nou la nap swiv kòman manifestan yo ye nap swiv nap gade la e konsa yap fè yap bayo gaz e genyen ki Se konsa yo fèt yo pat vin avèk kamyon, kamyon CRN yo, bako lodè yo, e pou yo te vini pou yo te bare premye minis lan la. Nou menm zanmi près Ayiti pataje, like, kòmante pou nou silvouplè. Nou la nap swiv sitiyasyon an nan moman ke nap pale la.

Ke operatè men eskavatrice, ke tout kalite moun la a. Epi jounen jodi an, nou gon sèl bagay nou di yo. Nou di yo konsa, sa yo te di nan dekrè a pou yo respekte l. Nou di yo konn an fò yo peye nou. Yo kenbe kòb yo a janm peye nou deske lekòl pral ouvè. Edè pwofesyonèl nou e nou la, nou vin la jodi an nou di yo konsa fòk yo peye nou. Chak jou n ap vin la a jiskaske yo peye nou.

Gade yo, pran nòt! E jounen jodi a la, lè nou gade Simo, kote Simo ye anba l pa ka bay sekirite, li pa ka al voye gaz, se valab l ap voye gaz sou nou. Ke yo tire nou, ke ke ti mil goud y ap ba yo pou jodi a la, ke yo tire nou pou li nou pa p depase l apre yo pa peye nou. E pou nou pa jwenn yon repons. Jou. Mande, jounen jodi a se sou nou ki ap fè represyon.
Se konsa nou wè bagay la pa gen pwoblèm. Nou menm anplwaye CNE n ap asepte mouri sou kont fizeme pa gen pwoblèm. M kontifòm avèk anplwaye CNE yo. Mwen konn wè jan lapolis reyaji lè yo poko touche. Yo aji pi mal ke militè yo di k al lekòl yo. Lè lapolis poko jwenn ti kat yo. Yo boule machin, yo fè tout akseswa pou yo touche. Jodi a, 12 mwa de travay, malere yo ap revandike pou yo peye yo po, pou yo manje, pou yo met rad, pou pitit yo al lekòl. Ebyen jodi a, nou wè gang sa yo, gang yo, malfèktè yo.

Depi ak 16 an m nan CNE etid seleste k mete m lekòl wi men Deti pat kwè w pou al aprann bandi li mete w manèt latriye li mete w levye machin nan men mwen pou mwen m se Jean Mackenson wi Jean Mackenson pitit Jean Celestin li pa te voye nou chimè ni bandi si jounen jodi a ou wè gen de moun ki chimè se leta peyi nou ki koz yo chimè wi. Men polisye sa yo ka wè la yo pa peye yo la apre yo ka vin bandi pou leta peye yo wi men se pa posib ou wè yo pran bon gaz nan fontenn mwen yo lage m atè poutèt m ap revandike 11 mwa travay mwen wi men ni men kisa leta peye m bon ok ata gon nèg 42 zan

Nou se papa, pitit, manman, pitit ou wè ki la, tout moun sa yo nou gen responsablite e gen anpil moun ki nan mòg la, endiyasyon touye yo paske imilyasyon yo pa ka kouche, yo boule kay yo, yo mete yo deyò nan sa yo te redi fè, andwa yo te rete yo pa ka rete ladan nan. Plis kote w ye, di yon mo pou mwen non.
Voye polisye yo vin fè. Nou menm kòm anplwaye. ki se pwofesyonèl teknisyen nan peyi a, ki t ap bay popilasyon an sèvis, an n di Leta pèp ayisyen an, jounen jodi a, apre tout tan egzistans.

Sa nou vle nou peyi e se nou ki se teknisyen se sèvis n abitye bay ansanm avèk peyi nou se sèvis n ap kontinye bay e se youn nan rezon nou wè jounen jodi a nou sou 11 mwa leta poko janm vèse yon goud ba nou nou gen responsablite nou gen lekòl nou gen kay pou nou peye.

Anplwaye ki pa ka peye lekòl pitit yo, Nou gen anplwaye ke mèt kay mete yo deyò. Jodi a, rapò sa a ki gen manje pitit e anplwaye CNE ladan l, Alix Didier Fils-Aimé stil kenbe rapò sa a sou biwo l, li pa janm gade l. Donk se sa k fè, jodi a la, nou la, Alix Didier voye ba nou gaz, Gaz pap fè nou deplase la. Konbyn bagay kap fè nou deplase la, se lè nou aprann li siyen rapò a, li voyel nan ministè finans, chèk yo kòmanse prepare.
Chak jou gen moun akize nou. Dènye etap la se plonpe l ye. Lè sa a, nap gen poun paralize tout zòn nan la nèt. Lè sa a, ou ka parèt la, wap wè gen kawotchou kap brile, wap wè tout sòt de bagay nèt. Lè sa a.

Nou pa revoke. Gouvènman an pa janm ba nou yon goud. Jounen jodi a nou pran lari pou nou revandike dwa nou, pou nou di gouvènman an pou l pran responsablite l, pou yo peye nou 11 mwa plis. 7 mwa karavann e se reyaksyon sa a gouvènman an fè bon nou kalifye nèg yo son gouvènman ke nou anfas yon gouvènman kriminèl la a li pa gen lòt non gouvènman anti pèp kriminèl ou konprann nèg yo e bay pa yo y ap regle gade gade gade nèg yo nèg yo nèg yo lage wè wè kalite gaz sa gaz sa son gaz yo bay langè. On gaz toksik. On gaz toksik. Wè nèg yo lage sou nou la. Sa vle di yo pa konsidere nou kòm moun. Bon nou pran nòt de gouvènman. Jodi a yo wè nou vin la nou trè pasifik.
Pou leta ap imilye nou. Pandan yo gon fèy de wout nan men yo. Yo di pou yo fè eleksyon. Pou yo fè dezameman. Yo pa fè anyen. Okontrè se ranfòse yo ranfòse bagay sa yo. Epi nou menm antanke teknisyen k ap travay nan konpayi. Yo mete nou deyò tankou wè chen. Yo pa peye nou. Men pandan n ap fè mouvman an, èske nou te pè vyolans ki fè lapolis ba nou gaz? A Ou konnen pwofesyonèl nou yo pa nan vyolans. Nou pa militan politik. Se militan politik ki ka rive yon kote ki ka fè lapolis la di bagay ke l pa bagay. Nou sèlman ap revandike dwa nou. Nou di kòm dosye a nan biwo previnsyon, nou di previnsyon an tande nou. Sèl match la, nou pran yon seri gaz, premye fwa nou pa boule yon kawotchou. Nou pran yon dezyèm, nou pa boule kawotchou. Si nou te militan, lè nou fin pran gaz sa yo, nou gen ladan yo nou voye lakay yo. Nou gen ladan yo se bagay, ou konn sa k t ap rive la a, enben nou t ap al anba lali a, nou t ap al bloke. Men konbyen mwa travay yo dwe nou? Nou gen 12 mwa depi lè yo siprime CNE a. Yo pa janm ban nou goud. N ap soufri. Vrè bagay sou enprevi, nou pa janm konnen leta a t ap.

3, Men sa yo di, Yo di travo piblik ap jwenn mò chaj, e se atik 3 a yo pa vle respekte. Lan atik 7 la, yo di nou ke an ka de blokay, premye minis lan ap fè tou sa li konnen pou li bloke, men li jwenn lan kare l la, la apre 12 mwa, yon bagay ki t ap fini a 2 mwa, li jwenn lan kare l la 12 mwa. Yo pa janm fè anyen pou nou. Nou rete ap soufri.